Misye vye sou moun ale ou wè sa misye fè? Oubyen ou deja wè sa? Nèg lan deja damou madanm li blòf. Misye damou madanm li. Monchè an palan de dopamin men se sou latè ou bezwen an wi. Wè dopamin sa w sa k fèt talè a la. Ou konnen dopamin vin kè bon fanm avèk nèg li a. E dopamin ap bay misye zòvyon. A vle di se sou latè ou peye sa w fè an. E sa m ap pale a misye, misye fè kòlè l vire dol sou mwen pa gen pwoblèm.

Oh m gen anpil tan m pa w. Tan ki wèm.
Monchè bon e zanmi m ou ye si m pa w. Nou te zanmi men nou te zanmi men kounye a nou pa zanmi ankò papa. Poukisa? Non.
Ou bat atè twòp menm. Kòman sa?
Epa w soti pou w blaze m menm. Epa w ye m soti m blaze w. Bon e zanmi m ou ye w ap fè kaka sa. Ou te yo repete sa bòdè. Gen sa nan panse w menn. Ou te zanmi m ou pa zanmi m ankò. Pou ki rezon w te zanmi m ou te voye do pa m al kenbe m lan menn. Mwen menm?
Ou menm? Bon zanmi m ou ye m vre. Zanmi? Ou fin banm di yon bagay m kwè nan ou menn.

Pa di m sa monchè, ou konnen blòdè pa m ou ye, blòdè pa ou m ye, èske ou panse m t ap janm fè ou, bon ou konnen m pi zanmi w pase nèg la, ou pa t ap. Pase kiyès ou pi zanmi lan?
Non monchè, m zanmi w m ye monchè. Dèske ou jwenn grenn nan men Dopamy sa k fè w fè sa menn, men pa pase ou t ap janm fè m yon bagay konsa pou jan m te kwè nan ou menn. Non monchè pa di sa monchè. Bravo menn pou repete sa, nou te zanmi menn, nou te blòdè, kounye w pa blòdè m ankò menn, m di w sa. Menn pa gen pwoblèm blòd. Menm An sa m di w lan Mèsi wi pou sa w fè m lan M pa janm panse si w t ap fè m sa menn Paske Non monchè m pa fè yon bagay konsa Ou di mwen fè w li men ou pa pwouve m sa Sa k pwouve w sa Hein ou vle m pwouve w sa Wi
Enben Monchè sa w di m lan m pa kwè ladan l non Blot M pa kwè nan sa w di m lan Yo Paske ou konnen e zanmi m ou ye m pa t ap janm trayi w ou pa konprann. M pa tap janm trayi w, e zanmi w mwen ye. Ou pa tap janm trayi m? Non. E m panse ou pa tap janm trayi m tou. Eske pa ou k di sa vre menm? Non monchè, kòman pou m te fè w di yon bagay konsa? Hein? M panse m fin fè w rantre anndan kay mwen, hein? Paske se zanmi m ou ye monchè. E sa m panse tou.
E sa m panse tou. Men yo di m se ou menm ki di Dopami sa. Non monchè, m pa ta fè w bagay konsa monchè. E zanmi m ou ye monchè. M pa ka mete nou nan.

Non mwen ou konnen mwen ou konnen mwen menm m toujou diw m disponib pou ou nenpòt sa ou vle a m vle l tou ou konprann ou resi ou resi fè ti soti sa avèm m toujou konn soti avèw cheri m toujou konn soti avèw bon gade gade yon lè m te mennenw jis byen lwen nou tal enjoy nou nou tal byen pase e pa fanm m renmen atè a demen la non menn bon men yon sèl bagay wè wè wè kèm ap bat fò la poukisa la paske ou te fè yon bagay

Kòm ou pa konprann sa m di w lan, men sa vle di e pa anyen m ta fè avè l. Bon, w vin jwenn li a bout pantalon, kisa w panse m ta pral fè? Bon, la bout pantalon n sou li, si w te vin jwenn li toutouni. M pa konn a ki, m pa konn konbyen è de tan li te gentan ap fè anndan non, moun nan te gendwa gentan fin fè sa l ap fè a epi bout pantalon sou li. Non, li menm li kouri an, e paske l wè, li wè a vle di li wè, li wè w ak kouto a l kouri, men e pa anyen non. Men m p ap ba w, m p ap ba w manti cheri, wè, wè, wè se pa poutèt bon je, wè lè m rale kouto a e trip li m t ap met deyò wi, men m wè, wè. Ou t ap touye l pou initil paske e pa anyen li t ap fè.

Men cheri yon sèl bagay map diw, m pa ta swete pou ta fèm aksyon sa ankò paske ou konnen m renmen w anpil. Gade menm koulè kò sa yo e koulè mayo k sou mwen.

M tap viv avèl nan kalache vre men lè a li pat janm konprann mwen m te bezwen lanmou l pat janm te konn banm lanmou kounye la m te oblije jwenn yon lòt moun m te oblije ansanm avèl men epa fòt mwen ou konnen ou konn fi kòman yo yo konn bagay yo ok m konprann sa a di ou te oblije fon lòt nèg sou li pou lanmou ou te grangou lanmou epa vre wi men se pa pou kòb se pou lanmou ou te fè sa wi
si m di w mesye li banm kòb.

Siswa moun m renmen damou mesye m pap baw manti m renmen damou anpil sil te done. Mwen santim nan vizaj ou
mwen osi yon ki renmen damou anpil ou konn sa map fè pou ou map fè sa pou ou paske si ou t se patnèm misye ye map jere ou. e map voye misye chèche w la ou te mande m ti gout mwen konnen sa w pran e sa m di la madanm m di non non non cheri ou pa byen ou pa byen tèlman renmen se asen swit se pa te misye ye mwen pral pot misye pou ou non m konnen misye bon tout yè mwen misye konsa mwen konn sa w ap fè mwen pa kontinye mande moun nan lari ankò tande. Ou met rete la tann misye map voye mesye chèche w ok pran kob sa pa gen pwoblm cheri pa gen pwoblm.

Chèn Sot wè manzè anlè a la menm pou etam wè manzè a bat nèg yo. Chèn ba men sa sot wè a menm nan mèt la menm gen yon fanm fon bagay pou aprann padone wè wap. Kite m di yon bagay.
Blòdè Miche te renmen fanm lan anpil men malerezman a vle di fanm lan te vin kite Miche. A vle di fanm lan tap tcheke avèk yon lòt nèg ou pa konprann. M konprann. A vle di fanm lan vin kite Miche pandan Miche te kase tèt a fanm lan premye fwa. A vle di l vin rankontre l an dezyèm fwa ou pa konprann. Apresa. Menm kote a I vin rankontre ap pale avè nèg la pa vle di misye te Misye se zanmi nou nou 2 a liye nou pwal ba misye konsèy nou pwal bay kèk ti pawòl ou pa konprann pa vle di jodi a an nou lage nou. Men monchè kote ou moun ta pale de yo an la amèn men kòm ou dim sa patnèm sa w di a enpòtan monchè an tounen men an tcheke misye.